Zanmi yo kijan nou ye? Eske nou pa remake sè dènye tan atis nou yo pa resevwa apresyasyon ke yo ta sipoze resevwa a? Nou konn sak fè sa? Ebyen paske nou pa konnen ki kantite efò yo fè pou yo ba nou kalite bèl sèvis sa. Kelke swa nan nenpòt domèn ke atis la ap evolye li gonw pwosesis, li gonw jan li kòmanse li gonw jan poul fini. Nou pa okouran, si nou te konnen m sur nou tap bay w love la pa vre? Ebyen se pou sa Tizè pote pou nou tout etap yo. Lè m di nou tout etap, tout etap kote atis lan kòmanse ap reflechi kijan l pral mete èv lan sou papye, sa sa pral depann de ki atis li ye si son yon atis potri kijan lap kòmanse men tout bagay lan kòmanse la enspirasyon an nou pa konnen ke son travay ki difisil tizè ap vin di nou nap envite anpil atis yo chak fè esperyans pa yo Yo chak gon jan yo gen enspirasyon pa yo, yo chak gon jan yo akouche, yo delivre pou nou menm nou ka vin renmen sa y ap fè a. Enben mezanmi, lè yo fin fè kalite bèl èv sa a, lè yo vin eksplike nou ki mizè yo pase, paske yo pase mizè, se pa bagay ki fasil li ye non. Yo pase ti mizè yo pou yo vin remèt nou bèl bagay sa ke nou renmen an. Chak fwa nou resevwa on atis, li menm lap ba nou ki wout li te pase. Sa enteresan pa vre? Enben, swiv nou. Yo Se pa paske m se mizisyen, kòmsi menm lè, ou konn wè gen mizisyen depi wikenn nan rive yo pran lari menm lè yo pap jwe, mwen m pa konsa. Yo pa nou pa neglije fanmi. Non, fanmi m avan tou. An deyò de mizik lan ou ba yo tan nesesè. Egzakteman, timoun mwen nan tout aktivite, moun ki konnen m byen, tout timoun mwen sa k nan spò, sa k nan dans, sa ki nan mizik, m toujou la, tout aktivite timoun mwen, mennen yo al chèche yo, toujou la ansanm avèk yo san pwoblèm. Bon bagay. E eske ou gon atis ayisyen ke ou reve e kolabore avèl? Bon, tout otan nan mizik nou ta renmen kolabore avèk plis plis e atis. E mwen m gen anpil kolaborasyon. M gen kolaborasyon avèk e Roberto, m gen kolaborasyon Avèk Rutshelle, m gen kolaborasyon avèk Master Brain, chaje kolaborasyon. Manno Beats, waw, bon, sa se pwojè pa w apa. Se pwojè pa m, pwojè pa m. Mwen viv wè. E pa betiz non. Wi, foto, foto, foto.
Pase moun yo ka panse se betiz wap di la. Foto, non.
Kanal pa konn di betiz.
Non, nou pa di betiz. Ok, eske sa rive w ke gon moun ki te envite w sou yon pwojè, epi ou te di non men apre ou regrèt ou pa regrèt paske son siksè l vin fè a non nan ou menm ou vin di kèt ou te sipoze patisipe nan pwojè sa sa pa rive w non sa pa rive m paske mwen menm m gen anpil jèn ki envite m nan sou pwojè yo dèfwa se yo menm ki rive nan wout yo pa ka petèt met pwojè yo deyò m gen anpil pwojè ke yeah m gen anpil pwojè ke m patisipe nan yo ki pa janm sòti mwen menm m pa m pa janm m pa janm m pa janm di non when it's come lesansyèl fòk. mwen feel li fòk mwen wè ke son bagay ki ok sil sòti la moun ap renmenl ou konprann m pa pral kòmsi ou relem pou yon bagay epi lèm tandel se tankou yow moun pral di sa sa ye la fòl bon dabò ok e kòman pwosesis ekriti e katalòg ye lè w ap ekri yon mizik kòman pwosesis sa ye
Pou m onèt avè w nan Gabèl, akoz de Ti Pachou, m kwè ke ni mwen menm ni Flev sa vin anpeche. Li bon wi, men li vin fè nou yon ti jan parese kote ke nou ekri mwens, nou plis patisipe nan travay stidyo yo. Ti Pachou. Ou vle di gen yon repatisyon dè tach ki fèt. Egzakteman. Nou chak gen depatman pa nou. Tankou lè w Gabèl. M ka di aprè Patrick Fabre se mwen menm ki se yon dezyèm manadjè m ye nan Gabèl. M ka book djaz la, m ka pran depozit, m ka pran balans, m ka fè pewòl, m ka fè kontra san pwoblèm nan Gabèl. Pandan se tan, Ti Pachou, stidyo an se li menm. Se li menm ki fè tout travay stidyo yo, konpoze mizik, voye yo ba nou. Lè l fin konpoze mizik sa, Kata, mizik sa sa a vwa l ap mache, Al aprann mizik sa. Flav sa avèk Avo la sa ap mache al aprann sa. So nou chak nou gen pati pa nou. Tankou festival, depi ou wè nou pral jwe yon festival, moun ki pou di mesye men koregrafi ki pral fèt, men ki moun ki pral vin danse, men tèl bagay ki pral fèt, se Flav, se depatman Flav. Preparasyon, repetisyon pou festival yo, Flav toujou gen ide mizikal yo, di ok an nou soti nan mizik sa pou nou antre la, e nou toujou fè gòl. So son ekip. Don chak nèg gen tach pa yo e nou egzekite yo san pwoblèm. Bon, pandan ke m di w mwen pa ekri, sa pa vle di ke m pa m pa gon m pa gon fraz oubyen m pa gen anyen nan nan Non men m konnen ou ou fè pwojè solo. M gen anpil, ya, egzakteman.
M gen, ya, m gen yon pwojè ke m ap travay sou li, men se pou m pa ta m pa tèlman ale fon sou pwojè solo a paske Gabèl, m toujou bay Gabèl priyorite. Priyorite, ok. Ou konprann?
Yo pou evite friksyon. Egzakteman.
Tankou mizik mwen lage fwa dènyè lan la ki se Biden Love. Se se mizik se mwen ki enspire mizik lan. E pi mwen chita ansanm avèk Zazou, yon pwodousè, e pi yon lòt fann Ayiti ki rele Guy Tyson. E pi nou ekri tèks la ansanm. E. M panse ke ou konn wè pafwa e jan m sot di w la si ke Pachou pat la a 100 pou 100 kwè m si w vle nou tap fè sa nou sipoze a fè egzakteman. Non non m konprann wi paske gen repatisyon dè tach ou di ok piske ou konnen misye ka fè sa byen nou kite l plis responsab sa nou si gen apò si gen input pou n pote nou pote li yeah m konprann sa. Eske ou pandan ou nan studio ou konn ap fè yon mizik epi ou gentan konnen ke mizik sa pral fè hit? Monchè tout mizik nan studio bèl. Tout mizik nan studio depi l anndan studio a se hit li ye. Depi wap fèl ou konnen lap hit. Depi wap fèl se hit li ye. Bon se lèl sòti an. So ou pa gon fason ou ka konn sa? Non monchè. So ou fè mizik la, ou fèl avèk tout ou menm, men ou poko konn nan di a ki sa. Ou konn grenn mizik nan karyèm kem chante depi nan studio nou te gentan di sa son mega hit lap ye? Cheri m paka fè pitit. Ok.
Pase sijè sa nou te gentan wè se yon sijè ki oze, se pat yon sijè ki nan lari a, e depi nan studio a nou di nou wè sa a, tou gòl. M te gen mizik ke m chante ke ki rele Gon jan pou ye an tou. Mizik ke m fè avè Manno Beats la, se yon hit li te ye. Wi. A lepòk entènèt la potko jan l ye la. Wi, non definitivman. Si se kounye a mizik sa fè ti nan. Si se nan moman sa nou lage mizik sa brother se eklate. Yeah, yeah. Ou konprann? Paske li gen je je li gen ladann yo. Yeah. Yeah, yeah, li tap li tap li tap atire moun. Banm banm al banm ale nan eksperyans mizikal ou. Mhm. Ki pi bèl moman ou pase nan karyè mizik ou? Kòmsi moman sa a li rete inoubliyab? Monchè gen anpil, gen anpil m ka bo de twa. M sonje lè m fenk rezide, Gabèl pral jwe an Frans. Epi nou te gen vòl nan jedi, epi pandan nou pral èpòt, Flev rele nou, li di nou madanm li akouche, li pap ka fè vwayaj la. E se te premye pitit misye. Misye pat konnen si akouchman tap fèt nan lè a tou. Lè sa, premye pitit misye, misye trè jèn, madanm li trè jèn, there's no way li pral kite isi an pou lal an Frans. E pi bon, nou di pa gen pwoblèm. E nou lage cha a. Nou sipòte misye, nou konprann. E pi nou ale. Chè bwòdè, rive an Frans, yo mete nou jwe yon kote, se premye fwa ke m jwe nan espas kon sa. Gabèl pou kont li. Yon espas ki rele espas Veniz. Bwòdè, Moun ki devan nou, jou sa a, gen kote m rive, m oblije vire gade dèyè a, m ap gade nèg yo sou stage la, kòmsi m wè tout nèg kontan, kòmsi gon fyète, gon jwa. Epi nou fin jwe sware sa a, epi n al jwe Lyon, Apre Lyon nou jwe Marsèy. Nou jwe 3 pwogram. Akèy ke n te jwenn. Jan ke yo... Bon, entènèt la potko konsa. Mwen ap pale ou 2010-2011. Se te menm anbyans lan. N al Marsèy, menm anbyans lan. E pi nou retounen. Lòt bagay ankò ki make m, se lè m al premye al jwe Ayiti. E premye al jwe Ayiti la Okap nan peyi m. Nou tap jwe Fever Night Club. Bwòdè lè sa menm kriye m kriye menn. Map gade tout jèn, tout nèg ki grandi ansanm avè m, tout ti medam nan vil la ki grandi ansanm avè m, ki vin akeyi m, ki kontan ke Gabèl vin jwe Ayiti, ke Katalòg antre Ayiti pou la premyè fwa apre dizan. Yeah aprè 10 ans brother Yow gen mizik lè nap chante yo nap bagay se piblik la k chante m lage kòm nan piblik la brother sa m pap janm bliye sa. Yo pat kite w pase yo pat kite w ale. Non yo pat kite m ale ale lakay mwen. E pa tout chantè k ka fè bagay sa tou non. Non non gen kote yo kite w. Gen nèg yo ba nèg yo pase al kraze. Al anba nan vant moun yo. Epi m sonje nou tal jwe. Pou la premyè fwa o Zantiy, Matinik, Gwadloup, Matinik, kote nou pral jwe Matinik lan, nou wè nou nan yon blokis, epi se wout y ap fè pou machin nan pase, nou panse se zòn nan ki konsa, epi se pwomotè a te nan machin nan li di tout moun sa yo la, se nan pwogram nan wi y ap vini la, kisa? Brother! Pi gwo regrè nou genyen se paske nou pat gen komsi on kameraman avè nou pou ta filme bay sa yo pou nou genyen yo nan achiv nou brother men. Lè n rive nan club sa, club sa rele Zips, jiska li la toujou kounye a yo rele l Oasis, paske dènyèman nou t al jwe Martinique se ladan l nou te jwe, yo chanje non an. Men a lepòk li te rele Zips. Zips lan Li fèt 2 etaj. Premye etaj lan, se la djaz la ap jwe, anba a. Lè anba a full, yo fè tout moun monte anlè. Epi yo mete yon gwo screen anlè a. Moun yo ap danse. Ni anlè ni anba chaje, djaz la ap. Full.
Lè sa m fèk rezide. Enben, nou gen lòt toujou wi. Chaje lòt k ap vini. Chaje k ap vin di nou kijan yo fè, kòman yo te pase pou rive ba w sa ou menm ou renmen an. Kontinye swiv nou.